Tout sanksyon nèg la pran la a, li pral e yo k pral sibi l. Li pral di nou yo, e tout espesyalis jewopolitik di l, e Putin s on bèt de gè, s on kgb opouvwa, pa gen anyen l pa ka fè. Tout sa Putin di l ap fè l ap fè yo. Tout sa misye di l ap fè yo. Ou wè aktyèman l ap mete nikleyè an aktivite. Tout alye misye yo gen zam nikleyè. Ale di moun pa betize, yè swa la a, Kore di nò a gen yon bonm sou lanmè Japon an. Baka la pran baz. E ou wè sa l fè? Misye voye 4 bonbadye nikleyè yè an Siri, nan Mediterane a. Pandan bonbadye a ap rive, tout flòt anglè, fransè, kraze ra. Yè misye kraze 3 avyon pou lakwè ki t ap pote èd imanitè. Èd imanitè a se yon pretèks pou pote zam ba ou. Misye di espas ayeryèn Ikrèn moun pa vole ankò. Sa vle di kesyon sanksyon, moun nan ki nan kgb. La Russie fè istwa se lagè lap fè sèlman. M kwaze yon Russe, misye kale yon bannann li manje l konsa. Russe la pa manje bannann an aa e bouri non. E se moun lagè yo ye. Se moun yo depi yo fèt e nan lagè yo goumen kont anpi ozotan, Bizantè, ape bagay sanksyon m abitye abitye a bagay sa. E plis sanksyon ap met sou Poutine, wap fè Poutine plis ògeye. Yon lidè sou sou ka mete sou Putin e li ka mennen li mennen pou tan nikleyè yo e tout moun pèdi nan le mond. M pa ta renmen Putin mouri la. E pou moun ki ap gade yo, kisa KGB a vle di? KGB se yon se sèvis ransèyman Inyon Sovyetik ki te kont la CIA e ki vin kraze ki tounen FSB e pou lè Putin rive li refòme FSB a KGB paske peyi se enstitisyon ki fè sa. Vin envija se gras a KGB sa fè Putin fò. E se youn nan pi gwo enstitisyon an Risi. Pa gen peyi san sèvis ransèyman. E li di, tout sa nèg yo ap fè nan monn nan, depi 15 an Poutin ap prepare bagay sa a kont loksidan, kont konplo a. E gon bagay Michel Soukar di, Poutin e depye loksidan. Se Poutin ki bloke pwojè a. E gon lòt pwojè ankò genyen, pwojè je, je, je pe, tebe, fanm ka marye a gason, fanm ka marye a fanm, ou ka fè maryaj pou tous, ou ka, ou ka, ou ka, ou ka marye a chen. Ou ka marye a ami. E gon bagay, gon batay kiltirèl k ap fèt. Paske an Risi, se la ami yo pale. Yon onm, yon gason. Nan zòn Arab la, se poligami. Yon nèg ki Arab k ap pran senk fanm. Lemonn Arab, tout lemonn Oksi, e Mwayen Oryan pa avè lè Stadin e pwojè l la. Y a la chòk kiltirèl. E Poutin ap defann lavalè familyal. Ozetazini, si w gon timoun, se a dizuitan l ka deklare sèks li. Nèg, timoun nan gen dwa Ozetazini gen de sèks. Li gen bouboun, li gen kòk. Men mond nèg yap konstwi a. Si nou pran bagay la sou le plan politik, sou plan politik militè ekonomik non, gen sa ki rele la valè kiltirèl, on apèl chòk kiltirèl. Chòk kiltirèl yo pi enpòtan, paske sa nou rele la mondyalizasyon an, li gen la kilti. E sa k fè, e sa k fè, ou wè sa yo fè, avèk kilti anvayi nou. Yo di nan vi pran bal, fwa a pete. Paske depi w pèp pa gen kilti w pa yon pèp e Lapoutine ap defann la valè Larisi ni l'Iran tout peyi ki nan blòk Larisi yo yo gen yon valè yap defann e m kwè loksidan pa ka bay moun valè ki yo konprann pou de masisi nan yon kay ka gade de yon timoun ki yo konprann mèt la nèg a kanpe li ou ka maye yon bèt e m ap gade an Angletè gen yon dam ki maye an pou sa se yon bagay stipid pou moun maye an pou. e gon milyade arab ki achte yon chamo li met li yon jet pou li sa inaseptab ki jen moun ap mouri dan le mond nan grangou e ki pwoblèm nan ki pwojè nan yo genyen nan gen pwojè pou yo fè ble tounen biyo kabiran nan yo pou fè dlo tounen bagay serye pi manje nap manje loksidan pou yo te fè biyo kabiran pou yo touye tout moun sou planèt la lèzetazini a tout alye yo gon pwojè pou yo tiye 4 milya moun nan mond lan e poutèt sa yap ba nou vaksen yap ba nou maladi. Yo di an ekonomi gen lòf e lademann, lè gen twòp moun, depi pa gen, depi gen twòp moun, yo ap redwi òf la, y ap fè yo touye nou. Se pwoblèm sa yo genyen. Ameriken ak tout Lewòp di gen twòp moun. Epi tou gen manje pou tout moun manje sou planèt la. Gen manje pou 10 milya moun manje. Ou konn sa yo fè an Angletè, Kanada? Yo konn jete manje yo nan lanmè, yo jete ble. An Afrik moun ap mouri menm jan de fen an Ayiti. Menm moun ke Etazini te konstwi a, se moun sa Putin kanpe anfas li. Putin di yon gason yon fanm ap defann lapami. Misye di fòk tout moun, fòk gon egalite a tout pèp yo. E pa paske m se Ayisyen ou se Ameriken wap di m o fanm danse pitit fèt. Fanm danse tèl mizik. Non, e gen kote nan mond lan menm wi. Si tèlman nèg yo ale twò lwen, nèg yo mande w.

Paske konn kochon an li se nonm nasyon an. Ameriken gen pwojè pou l detwi bèf, kabrit. Se poutèt sa li vin li vin ak kabrit kabrit amelyore. Li ba w 10000 dola l touye 5 kabrit ou epi l ba w 2 kabrit amelyore. Tout tout sa w gen kon antank kilti l ap detwi l. Men kisa yo vle fè nan mond lan. Se poutèt sa nou menm nan politik espesyalist Poutine nan nou pa dakò avè l non. Ofon l gen rezon. Li gen rezon. E jounen jodi a fò w konprann 1915 an 34. Lè ameriken prale, ameriken pran tout tè nou yo bay repiblik dominiken. Li trake fontyè a. Tout bon tè yo bay repiblik dominiken paske se nou ki pral mete babo mache sou tretans. Nou wè sa yap fè la. Yo touye peyi a. Yo vòlè tout lajan peyi a. Yo mete gouvènman potoch. Li fè phtk pèdi zan la. Moun ap mouri grangou. Menm prezidan phtk. Te vle al pran kontak larisi la tou kin touyel. Paske gen gang politik yo fè touyel. Al di men peyi a. Se sa lèzazili fè. Si ayiti nan sal ye a se lèzazili responsab. Se sa lè. Depil pa kami nou li detwi w. Li jete di machè stime. Ou ka pa dakò avè aristid wi. 90 aristid se te gran prezidan wi. Li fè aristid bay koudeta. Lè aristid tounen bon aristid deplimen. Li mete l don vit. Tout moun ameriken santi kap ou bagay li kraze mounda l. Li pa vle maniga prezidan. Li di ala fè moun eklere, tout moun ki eklere li konbat yo, li konbat imen. Li vòlè rezèv dò nou ki evalyasyon 5 milya de dola. Ant la Russie avè Lèzetazini yo, sa k fè pi plis mal, 300 zan esklavaj, chèn nan pye, mete nou nan tou yo lage sou yo nan tèt nou. Sa k pi mal, 300 zan lesklavay, e pa la Russie ki t ap fè l non, se lè blan, se lè blan loksidantal avè lèzameriken. Dezyèm peyi ki pral konnen endepandans Ayiti, se la Russie wi. Blan yo te gentan an kontak avè lèt za la Russie wi. Nou te siyen akò diplomatik wi. Se sa li ye. Nou gen plizyè ayisyen kap etidye la i la russie gratis wi. Depi sou rele Theodore Gerard Yachad wi. Ameriken pa ba nou bous non. Ki bous nou ba nou se bous syans imèn. Filozof yal pale tenten. Li pap ba nou bous pou aprann bay teknik. Se sa li ye. E ayiti gen dwa granmoun pou l gen souverenitel pou l kopye a peyi l vle. E yo menm panse. Si akò ameriken jwenn antant ak Putin e si yo pa jwenn antant ak Putin, si Putin pase bouton an hit, kaka ap voye nan mond lan. M ta swete limanite tout antyè tande sa, m felisite nou ti timoun yo nan rezo sosyo yo. E gen de bagay se nou ki bay moun andeyò, gwo radyo pap bay yo. Chak radyo nan peyi a gen 8 mil dola nan anbasad amerikèn. E mwen k di l, Kiskeya, Metropole, Galaxy, vye Anel Belizaire pa menm konn li yon chèf gang ap pale kaka sou la Russie. Yon nèg yon alfabèt li ye. Karayib tout gen lajan nan anbasad amerikèn. Sèl Bondye k te di l. Sèl Bondye k te di l. Chak gwo radyo nou tande nan peyi a, yo gen 8000 dola nan anbasad amerikèn. Yè sa y debare. Raple nou non, raple nou non. E se sivil di e se l alyas Ti Max. Bay Poutine s on kgb misye ye. E misye pap jwe. E jounen jodi a la, e misye gen zam le pi pwisan. Misye gen yon zam ki rele Satan 2, kelke segonn li ka detwi Lafrans. e misye gen misil ipèsonik tèt chaje e depi dezyèm gè mondyal e larisi se youn nan peyi ki te fè konkèt de lespas majorite zam larisi gen yo se pa iranyòm li fè yo se pa plitonyòm se de se de matyè premye misye jwenn de lespas sa vle di misye gen yon gwo avantay militè sou planèt la sou tout moun e nou pa ta swete dago ap pran nikleyè si nou ap pran nikleyè n ap pèdi planèt la e m ta swete loksidan a tout alye yo nèg k ap bay manti nan radyo koko liliane. Janet! E pou li map pale. Liliane! Liliane! Kap bay manti. Yon ekip moun moun. E lò pa konn yon dosye pa pale ladan l e met dan w. E Leonidas! M antan nèg ap fè syans politik nan RDC. Lò pa konn bagay pa pale. E fòk nou sa k rele jeopolitik, jeostrateji. Politik pa gen inosan ladan l. Politik se je dezenterè l ye. E si Larisi te ka kite. Bon m pa poze Liliane yon kesyon avè Leonidas. E si Poutine ka mete yon baz nikleyè Meksik, Kanada. Non, nou pa kapab. Nou pa kapab. A vle di, Ameriken pa janm kapab, janm dakò. Men jounen jodi a, pa gen kenn peyi nan zòn nan ki ka gen de zam nikleyè. Sèl moun ki gen zam nikleyè nan zòn nan, se Lèzetazini. Sèl Lèzetazini ki gen dwa tiye tout moun nan zòn nan. Pa gen kenn peyi ki ka gen zam nikleyè nan Amerik Latin, an Amerik, sou kontinan Amerik la. Li klè? E se sa k rele lekilib de laterè nou menm. Li klè nou menm nou fè listwa senkyèm syèk, Larisi avè Likrèn yo la depi senkyèm syèk e 2 pèp frè yo ye. Paske le pèp Ris se te nomad yo te yo se Kyèv ki resevwa pèp Ris la. Se sa l ye. Ti poèt, e men jodi a e prezidan e Ikrèn nan di l pap fè bak e li menm e Poutin di li menm tou li menm li pap li pap kanpe nan wout. Kamarad,
Yo anklave, yo ansèkle misye ak 15 mil cha de gè. Yo pran tout estasyon rada misye yo. Yo detwi 287 baz militè misye. Yo kraze 18 awodwòm. Men misye ap mande pou moun vin goumen pou li. Ou konn sa misye fè? Misye pran boukliye li men. Misye pran timoun 14 an, 11 an met zam nan men yo. Met sivil kache a zam pou Larisi ka fè masak. Epa okipe misye, nou konn teknoloji Larisi a. Ou konn sa k pase Tchetcheni deja. Arm gaz sèlman la Russie rezoud kesyon an. Gon gwoup inite kap sot an Tchetcheni la yo rele les seigneurs de la guerre. E misye ta, misye sòti sa talè a nan konferans li an misye di si nèg sa yo debake la yo pral fè dega. M ta, m ta swete pou misye fè la rezon. Jiska nos jours chak modèl zazz la di èd toujou. Sèl èd Joe Biden ka bay misye se yon avyon al fè vodou. Paske pa gen kenn gwo peyi k pral sove misye. Pa gen moun ki pral dafotman nikleyè pou ou. Se sa l klè. E yon bagay nou pa konnen, si Lèzetazini kontinye ale wap ap bay Larisi sanksyon, e ti telefòn ou pral an pàn wi. Paske gen sa k rele bil 1. San pa otorizasyon entènasyonal se pou Larisi li ye. Larisi gen posiblite konekte l. Imedyatman Larisi dekonekte sa konsa telefòn la ap tonbe Ozetazini. Ni Facebook, tout pral fèmen. Paske o nivo siperyorite teknoloji Soyuz, se Larisi ki plase yo nan lespas. Sa vle di aktyèlman la pandan nap pale a la, Kanada, Linyon Ewopeyèn e Lèzazi entènèt kòmanse gen pwoblèm paske Lèzazi gen Larisi gen kapasite pou l lage viris nan tout mond lan e gon grenn bagay m ap di ankò sou le plan elektwonik Larisi gen yon teknoloji ki rele Magra pou bon elektwonik si Larisi lage l tout òdinatè ap bebe nan lemond n ap retounen nan apye detay nan lay de dò n ap tounen nan primitiv m ta swete Joe Biden Macron Kanada tande larezon paske Poutine gen tout mwayen nan men l pou l bloke tout bagay nan lemond. M ta swete pou nèg yo jwenn yon antant o nivo mondyal ba bon twazyèm gè mondyal.
Yè nou te wè yon enfòmasyon ki t ap sikile e genyen antant ki ta vle jwenn kòmkwa gen yon konsantris yè nou te wè gen yon gwo tab gen Ris epi Ikrenyen ki sou tab sa e kòman ou konprann sa? E
jiska de jou Zelenki ap fè gwo nèg. Zelensky ap pwouve li gen api lotan toujou. Fò misye wè yo lage yo. Yo pa avè ankò. Menm jan prezidan Jovenel sa k te rive l la. Prezidan Jovenel te konprann lè Etazini ta avè l malgre yo te vin vote Maduro kont Venezyela yo pa avè l. Se ti peyi ou ye. E m panse nan tab sa yo gen enterè pou yo jwenn yon akò. E Lawousi pa pral okipe Ikrèn. Se vre nou konprann Lawousi gen enterè pa l, l ap pi de endepann. Lawousi bezwen endepann pwo-ris yo. E dabò, daprè kalandriye Putin, Putin di nèg ki pral pran pouvwa a, se prezidan chanm sena a. Sa vle di, de negosyasyon ki pral fèt yo, se la, e Lawousi e Lèzazi ki pral fè yo. Nou wè sa k pase nan Nasyonzini. Misye ap pale avèk anbasadè Risi, anbasadè di a, pa dwe pale avè m, m pa konn ou kòm anbasadè Ikrèn. E li klè, e sa k ap rive misye la, misye se yon syonis, misye se yon jwif, fò n denonse bagay sa a. Ayisyen k ann Ikrèn yo. kap etidye afriken yo misye mete yo nan bon kep la russie lage bon sou yo li misye fè kolone al fè rout yo misye fè tounen boukliye yo misye son neo nazi misye ye misye finanse pa neo yon mouvan nazi an almay ki gen pli de 15 milya de bidjè nou konn sa neo nazi yo te fè dezyèm gè mondyal yo stèmine moun sa vle di misye vle pou yo stèmine ayisyen lòt bò avèk afriken e nou la vande liliann kap radote ak tout lòt radyo boujwa yo pou yo bay mesaj sa e zelenski tiye 800 mil Russophone, Donès Donbas. M Lemond pa janm di anyen. Ameriken debake Lira, yo debake Afganistan, yo debake Lasiri, pi gwo kou yo fè, yo touye Kadafi. Pa gen moun ki di anyen. Ameriken al vòlè rezèv dò nou an 1914, pa gen moun ki di anyen. Ameriken tiye 20 mil Ayisyen nan machatè 94. li fè koudeta 91 li tounen an prezidan depi men menm amerik ki sa li kraze diri nou li kraze lame nou li kraze teleko nou li kraze tou e kochon kreyol nou menm amerik ki sa estale gang nan beyi a sel moun ki gen kouay di di gang yo se gang amerik se michel souka e mwen se michel souka son gwo istoryen e gen moun nan beyi a li kreye Sa kap pase nan peyi a la, zam yo se zam ameriken yo ye. E nou wè la Russie antre Mali, la Russie rezoud kesyon fenomèn gang ki tap bay pwoblèm Mali a. Sa vle di, lè w kopere avèk la Russie, si w pa gen dirijan, e nou wè sak pase Kiba, Kiba se yon gwo peyi medikal. Menm Ikrèn yap pale a se la Russie ki devlope Ikrèn, Belarusi, Kore di Nò la, e Kore di Nò, la Chine nou wè sa yo la, se gras a la Russie, Inyon Sovyeti. Se pa di m dakò avè enperyalis non, si m te nan plas Putin m pa tap ka kite moun vin touye m. Konnen nan map pale la a. Moun sa pa janm bay enfòmasyon sa. Le gouvènman ameriken gen pwojè pou l retire La Gonave anndan Ayiti. Yo pral tounen zile atifisyèl. Menm jan yo te pran Lavalas. Sa vle di se yon batay rival mondyal e m panse nan kontèks jewopolitik la la a, e li trè frajil e m panse dirijan ayisyen pa gen pwopozisyon mal. E ki kote pwopozisyon yap poze pi devan yo pap bezwen l. E m wè Ariel tan lòt moun ankò nan radyo kap pale tenten. Lòt la mande deba vle fè deba. E gon lòt nèg met chapo pa devan l Rebi. Ina Rebi te pran gwo emisyon nan radyo Metropole jiska se yo tete Rebi anti ameriken. Dabò Rebi se yon stratèj militè, li fè dwa, li fè listwa, l konnen yon pakèt bon bagay nan lemond. E m panse felisitasyon de moun ki ap fè dè zapròch syantifik sou kesyon an. E.

Depi de gè mondyal, Lèzetazini enplante yon dominasyon avè le dola. E Lèzetazini vle di yo mete yon moun ilateral. Nou konn sak pase apre dezyèm gè mondyal, te gen Est Ouest. Te gen Linyon Sovyetik, te gen blok de Lwès ki gen Lèzetazini a la tèt li. E lè sa Inyon Sovyetik lè sa, li te fè on apèl lekilib de la terè. Se te de blok, kominis kont kapitalis. E nou konn Ikrèn te fè pati Linyon Sovyetik depi de krè 1922. Vladimir Ilyich Ulanov epi nou fè Ay nou konn Ikrèn son peyi te anpn anpi slav e Ikrèn la depi se Kyèv Jèk te se vwa Ris yo lè sa a Ikrèn pat rele Ikyèv ou Kyèv li te rele Kyèv se ke se vwa Ris yo paske Ris yo se nomad yo ye menm Ikrèn sa a loksidan ap pale la a Ikrèn te fè pati anpi slav te gen Katrin de ki tap dirije l nou konnen sa kap pase jounen jodi a la e pou Lenin te vle pou te yon federasyon Inyon Sovyetik avè Stalin Pral gen anpi sovyetik. Tout kote gen rus son on fòl domine presyon sa yo. E e de kouran diferan anndan revolisyon bolchevik la. Apre mi de Bèlen fin kraze, Lèzetazini Damerik genyen gè frad la 91, li mete lemonn ilateral a sa k rele lamondyalizasyon neyoliberal kapitalis ki gen ansanm valè kiltirèl ladan l. Kote y ap pale privatizasyon de antrepriz piblik, liberalizasyon. E nou wè sa k pral rive, linyon sovyetik pral tonbe, li pral pèdi tout repiblik sa yo. Depi lè sa. Ameriken avè alye Lewòp yo bezwen fè ansèkle Larisi avè lotan. Lotan ap kite lwès pou l antre alès. E nan peryòd sa a, pral gen prezidan k rele Kobachev avè Ronald Reagan yo pral siyen trete pou delimite lotan. nan teritwa Larisi. E nou konn sa k pase, e apre Inyon Sovyetik fin tonbe, lane 96 yo te gen gwo dezòd mondyal, kote Ameriken bonbade Layigoslavi, Ameriken fè yon pakèt dezòd nan mond lan. E lotan te mete, e te pran Estoni pou l te met baz militè l, e zòt Lapolòy, pou yo te met boukliye anti-misil. Lè sa a, Putin pa t ko pouvwa. Yo di y ap met boukliye anti-misil sa a, se pou yo ka estope misil iranyen. Tout moun konnen Iran se Mwayen Oryan li ye, yon misil pa rantre Mwayen Oryan pou l tonbe an Ewòp. Men Putin di se pou nou yo met misil sa a. E lè Putin rive o pouvwa, misye redrese Larisi, misye fè Larisi tounen sou lasèn mondyal, misye rekipere La Tchetcheni e misye estope La Jòji. Paske pou Larisi, ni La Jòji, ni Likrèn e ni Belarisi se zòn wouj yo ye. Se menm jan an, lè joun ta kite yo pran Lagonav nan men nou oswa Jeremi, nou pa gen peyi ankò. Paske Ikrèn bay sou Lamè Nwa a. Lamè Nwa a se yon kote estratejik depi lè batay Anpi Otoman, depi lè te gen batay Lagrès e kont Lapès. Sa vle di, Lamè Nwa a bay debouche sou plizyè espas nan mond lan. Li bay debouche sou La Mediterane, li bay debouche sou Mwayen Oryan. Paske Lamè Nwa a tou se yon lamè chod li ye. Paske nan peryòd ivètik, flòt Larisi yo fòk jwenn lamè chod pou l mete li. Depi w fèmen Larisi nan Lamè Nwa, ou redui l kòm pisans mwayenn. pou anklave. E kou lòt bagay ankò, lotan, yo te bezwen mete Ikrèn nan lotan, se pou yo ka enfliyanse politik nan rejyon an. E kou lòt bagay pou n konprann tou, Ikrèn gen anpil matyè premye, li gen anpil resous minyè. E Ikrèn an Ewòp apre Larisi se dezyèm pwodiktè ble. E kou grenn bagay n ap di tou, gen 40 pousan Ris okonn k ap viv an Ikrèn, e y ap viv Donbas. Yap viv Donetsk, yap vinn Lugansk. E kisa Lèzetazini fè? Li kreye yon gwoup gang neonazi ki gen Lalmay, ki gen Lafrans kap finanse l, li gen Izrayèl. Gang sa yo yap detonbe tiye sitwayen Ris yo menm jan an Ayiti kote Ameriken kreye yon gwoup gang ki rele Jenèf. E gwoup gang sa yo, yo tiye 800 mil Ris an Ikrèn. Loksidan pa janm vle di anyen. Nou menm antan militan revolisyonè, antan Desalinyèn, se pa dakò nou dakò evazyon ki fèt an Ikrèn nan. Kanmenm. La Russie gen rezon paske li siyen trete avek neg yo li di neg yo la Russie retire misil nikleyè la Kiba la Russie pa janm vann liran FF 400 la Russie gon ekipman zam li pa bay liran paske respekte dèt entènasyonal apre dezyèm apre mi de mil fin kraze la Russie kraze 5 mil tèt nikleyè dèzam misil ofansiv e mesye Clinton yo. Lè yo tounen nan pouvwa a, yo reyame Lèzetazini. Yo òganize yon ekip bann zam tèt chaje an disan ann pran Izrayèl. Ameriken bay Izrayèl plis zam nan lemond kont lè pèp arab, kont lè Palestin. E jounen jodi a se yon repons e nou menm nou konprann mond lan. Lè gen ekilib de laterè, mango ekip radyo boujwa k ap jwe ekip bann tenten, se yon papè listwa. Likrèn pa antre nan Inyon Sovyetik an apre la Revolisyon Boljevik. Likrèn antre Larisi depi sekyèm syèk. Yo pral konstwi sa yo rele legliz òtodòks o nevyèm syèk. Legliz òtodòks si ta sou larezon kont legliz katolik women. Depi lè sa a, Ikrèn avè Larisi se de pèp ki gen menm idantite. E tout Ikrenyen yo pale ris. Sa vle di, fò moun konprann o nivo lengistik politik tou, yo konprann dimansyon sa a. E nou pa ta swete ta gwo afwontman nikleyè. Si gwo afwontman nikleyè tout moun ap pèdi. E nou kwè Lèzetazini. Fòl konprann mond lan, li pa yon mond ilateral ankò, li son mond miltipolè. Gen plizyè tèt, li gen li gen l'Iran, ou gen la Russie, ou gen la Chine, ou gen ansanm peyi Mwayen Oryan yo, e Lafrik tou. E Kore di Nò. Sa vle di, nou nan yon lòt mond la jounen jodi a. E nou ta swete pou moun konprann bagay kap pase an Ikrèn nan. Se pa ti bagay piti. Pa gen okenn moun kap kite yon moun vin pran yon teritwa anba vant nou pou met zam nikleyè. E nou wè sa kap pase an Ikrèn. La Russie gentan pran 3 santral nikleyè. E nou di pèp ayisyen an, nou kontan mesye radyo sosyo sa yo kap ki vin channmas la. Tout radyo kap bay yo tout se manti yap bay, yap kontamine moun eo news, RFI, e meto metropol, e galaxy tout opozisyon yo. Yo di Poutine son moun fou, Poutine son diktatè. Yon nèg ki gen zam nikleyè li poko janm li poko janm touye konbyen milyon moun. Nou konnen a lèzazini dezyèm gè mondyal li tiye 20 milyon moun. ak bonm niklèk te lage nan galaksi Iwoshima. E jounen jodi a li klè, menm Kore di Nò nou di ki gen diktatè, m poko janm tande Kore di Nò gen se peyi. Sa vle di fòt konprann mond lan, fòt konprann pwopagann loksidantal k ap fèt nan mond lan. E m panse Lawousi pa vle touye moun.